aksepte Jezi kòm Sovè pèsonèl li, donk li son nouvèl kreyati. Si kèlken èt an Kris, il èt in nouvèl kreyati. Nouvèl kreyati, se pa paske moun nan ap fèt anouvo, men konduit li, konpòteman li, li chanje, epi li parèt sou ou, di sa a se Kris. Ok? Konpòteman li, jan li trete avèk moun ki frekante l yo, M santi son sitwayen spirituel. E moun sa menm nan lap sèvi kòm yon exemple pour les autres. Wi, son modèl, son modèl, les choses anciennes sont passées, li vin menm etonan. Donk, menm moun ou konnen an, se pa li menm jodi a. Alò jan chantè a di li a, moun ou te konnen m te yè a, m pa menm moun nan ankò. M pa menm moun nan ankò paske m rankontre avèk Kris. E m pap menm bezwen di w sa, depi w parèt wap wè. Wap wè chanjman an. Wap wè chanjman an.
Chanjman an pa Sèlman fizik, e l ka fizik tou. Paske depi w an kriz fò w bèl. Ha, egzakteman.
Eske, bon, pandan w ap di fò w bèl la, chè mèt, m panse si moun yo gade w, si moun yo gade m, y ap wè de bèl moun.
Se de kretyen, de sitwayen espirityèl, de moun sove, de peleren. Donk, nou di, chanjman la ap global. A la fwa fizik, men sitou espirityèl. Donk, e san de pataj, la, son lòt moun. Yon lòt moun e fesi e si ou te konn trete ak moun sa yè jodi a la li ta etone si pat gon chanjman tankou m te kab diw e moun sa w te konnen yè a On lòt konpòteman total. On lòt konpòteman total, li tou prèt pou l oubliye, li tou prèt pou l padone. Wè? E si kèlken èt an Kris, il èt in nouvèl kreyati, lè choz ansyèn son pase, e, ann di, on lòt bagay, e moun ki te chichi a pa gen l ankò. Moun ki t ap mache manje sa k pa pou li a ravaje moun, tankou s on moun ki pè Labib. Donk li konnen ke l pa pou kont li, gen yon zye k ap veye sou li. Ou konprann? C'est une bonne chose. A wi, donk rankontre Kris se. Splendide. A wi, se ekstraòdinè. Eh bien, d'accord.
Conduire développe le sens de leadership. C'est un devoir civique et à la fois un instrument économique.

Alò, cher maître, m panse ou tande sa m te di talè a. Wi, e, ann di, m santi la a ou gen yon kapasite kesyon editoryal, hein, ou s on dizè. M pa sèlman yon dizè, m panse. Ou s on fezè tou. Exactement, m pa sèlman di, mwen fè. E, atravè emisyon jodi a. M panse moun yo pral wè ke se pa di sèlman m konn di, m konn fè tou. Watch, watch. Maji, maji. Alò m pap di anyen, m ap kite telespektatè yo pou yo swiv. Avèk sa m tire kòm leson, e sitou nan tèks lan ou di, e alensta de lagonomi, se deja yon syans, lamedsin, Jeni sivil, ou konprann yon syans, epi ou di la kondwit sèt yn syans, sa vle di yn kondiktè se yon syantifik ke w vle l ke w pa vle l. Ke w vle l ke w pa vle l. E yon syantifik, nou pa kab mele yon konesans syantifik avèk yon konesans de premyè etap, yon konesans pwofàn.

Pou on syantifik, se pa on bagay tankou w te ka dòmi jodi a, ou leve demen si Dye ve, ou syantifik.
E ou gen on ansanm de konesans teyorik ki lye a la pratik. Nou ankouraje tout moun, an rezime, vin nan Chè Mèt. E vin nan Chè Mèt, il faut dire que nous sommes moins chers et nous sommes très ouverts à la vérité, plus efficaces. Pwogram nou lan chè mèt, se byen fasil. Donk, nou genyen samdi ou dimanch. Wi, la semèn tou. E, wi, semèn. Se trè fleksib. Trè byen. Si moun nan pa gen tan samdi, l ka pran l dimanch. Ka pran l dimanch. Si moun nan pa gen tan dimanch tou, l pran l samdi. Pran l samdi. Orè lan fasil. Si l pa gen tan nan wikènd lan, l vini la semèn. Ok. E nou pa angaje de jou yo. E nou rasire w, tout bagay ou wè nou pran tan la a pou n fè yo, se de bagay ou ka konnen nan mwens ke e 3 jou de fòmasyon. 3 jou de fòmasyon e le peyi nou konnen. Ok? E nou envite tout moun patisipe avèk nou nan Sèmèt Oto Ekòl e on nouvèl e vrèman tanjib, sèt oun desizyon reyèl

e tout gwo kote yo e bon se nou k fè fòmasyon pou yo e sak poko rive sou nou yo petèt tan yo poko genyen oubyen yo gen dwa bay moun fèl apre yap vin banm polil banm polil paske je swi la non pa pou kritike men poum wè kòman nou te kapab amande amelyore lakonduit paske nou pa kab ap viv nan yon espas pou kont nou. Il fo ke nou ze yon yon konpòteman pli rasyonèl, yon konpòteman ki adapte o nòm konvansyonèl. E, Madmwazèl Stéphanie. Wi, chè mèt.
E, nou menm, anndan chè mèt, Nou pa nan polemik ak yon grenn moun, okontrè, si yon moun ka al nan yon lòt otrikòl, ou ka chwazi nenpòt. E m panse si nou t ap pale de polemik, polemik ki t ap gen an se polemik ant mwen menm avè w tou. A bon? Wi. Konn kiyès ki pi dwe, kiyès ki pi fò. A wi. Bon, nou tande Stéphanie. Eben, sa vle di la nou pa bezwen pran envite a, n ap tou file. Mèt mande imaj. Oh mezanmi, chè mèt. Map mande imaj.
Chè mèt, nou pa ka gen envite a la epi tou pou n kite l. A bon, la se pa paske ou. Si li la, non, je lui cède la place. Ok, donk nous allons prendre l'invite, pa paske ou pa bon. Non, du tout pas. Men paske ou jenereuse. Exactement, je suis très large, très généreuse. Merci à tous zanmi kap swiv. Nou tande Stéphanie di deba k tap fèt la, ki pral fèt la, li te kab fè l se sede l sede plas la. Exactement. Paske moun yo pa kab wè m sèlman. Non, fò m bay la plas a quelqu'un d'autre, à un nouveau visage. Ok, je suis très gentille. Ok, ok.
Merci pou ton incapacité. Cher maître. Ah bon. Merci pour ma comprehension. Comprehension. Oui, pour ma gentillesse. Gentillesse. Ok, nou tande, sujet jodi a, nous allons parler. Suivan entwodiksyon prepare pa Madam Watmwazèl Stéphanie, kestyon anjen lou, lè materyèl de konstriksyon ou de jeni sivil, m di tout moun, ti tan n te pran an, se pou te mete aparèy ou prè, rezoud sa w gen pou fè. Mètnan, je vè m arète avèk Stéphanie pou resevwa Mesye Joseph Casimir, donk yon veteran, yon valè, ann di yon memwa, yon bibliyotèk nan kesyon konduit pwa lou. N ap tounen. Yon anjen de chantye, dizon, se yon materyèl de jeni sivil yo itilize pou yo fè plizyè travo de terasman, pami yo, e pa ka pale de yo la, nou gen, an n di papa avèk nou, e chaje, gen reno, katèpila, chaje materyo, donk an nou di nou genyen yon laboratwa avèk nou la. Mesye Djo, kòman sa ye? Sa va enpe, e ou menm? E bò kote ou? E nou trè byen, e nou kontan, e di fèt ke nou genyen Djo avèk nou, e se Joseph Pierre Casimir, li bal elabore istwa avèk nou. Nous avons entendu Madame Stéphanie kote li te fè nou konnen e kondwi e li gon pòte sivik hein tout moun dwe konn kondwi ou ka rive nan yon ka la a kote pou m ta al tèl kote pou m rive a tan. Fò m te gen yon volan nan men m, oubyen m te gen yon vwazinaj bò kote m tou, hola, ki gen yon pwoblèm, gen yon difikilte, gen machin, pa gen chofè. Ok? Sa m pap pran l nan men w, menm yo pa konn kondwi nan tan sa la. E kondwi, si m t ap swiv avèk anpil atansyon Stéphanie, e li genyen yon lòt pòte dòd ekonomik, tankou l pale de enstriman. Donk lè w konn kondwi, sitou an Ayiti, sa kòmans a deveni yon gran pwofesyon. Ok? E m kwè l te di kondwi li genyen yon lòt aspè de lidèchip. Donk, yon kondiktè, yon pilòt, yon avyatè, n ap gen tout moun sa yo la wi. Hein? Nou kòmanse di e konpayi èlayn yo ranje w donk e E pi lòt yo nap pase pran yo, nap gen tout envite la a, ou byen pase lan Storm depoze aplikasyon. E kelte pouvwa maritim, bato, donk erezman nou gen yon minimòm nan chak materyèl, depi se veyikil ki gen motè ladan. Ok. E nou te di lidèchip, paske yon kondiktè se yon avize. Yon kondiktè sèt yon chèf lò sou volan machin nan. E se ou menm kap dirije sak fè sanksyon yo menm lè yon moun dèyè a pat met senti de sekirite yo toujou konsidere chofè a kòm non kòm non e e kòm non inosan ko vlel ko pa vlel ou genyen yon grand responsabilite sitou e avèk pasaje avèk materyèl ki nan men w lan premye moun ki gen kont a rann se ou menm ou menm ou menm kap pilote Timoun pa pilote ok e djo nou lan kay la e fòm diw peyi a nèt ou oblije branche chè mèt paske la son lòt afè ok e nou mande pou nou aji danble avèk imaj yo la wi se klè se klè e
Frantz aji pou nou lage bagay nan men nou nou gon materyèl la mèt djo rapidman E nou te di, e, e kesyon konstriksyon, gon bann materyèl, e chak materyèl yo gen fonksyon yo, e byen ke w ka jwenn kèk materyèl tou ki genyen plizyè fonksyon. Se sa, se sa. Menm gon bouldozè devan nou la. Waw, chè mèt, bouldozè, kòm wè bouldozè, se youn nan pi gwo bagay pou mwen, paske se youn nan materyèl, m kapab di w, jan w wè l la, li gen pakèt espesyalite li, e enpòtans li tou. Poukisa? Lè nou gon chantye, Nou pral demare yon chantye ki gen ab, ki gen yon seri de gwo wòch, se li menm, se li ki kreye de nouvo chantye. Lè nou di de nouvo chantye, de nouvo chemen, avèk li menm, avèk bouldozè a, si m gen yon kote m bezwen debraze, se avèk li. Imajine w ke m pa ka pran yon lodè, m pa ka pran yon bako lodè pou m al fè jan de travay sa a. Men Boulos la li menm, l ap kreye, li kreye de nouvo chemen. Sa vle di, li la pou li araze yon sifas non plat. Egzakteman. Ok. E tout moun gentan wè wol materyèl sa a. N ap avanse e nou mande pou reji a ba nou imaj, paske n gen yon kote n bezwen rive. Vwala. N ap yon ti jan brèf sou materyèl yo.
Vwala. E la a, nou gen yon gou. Yon gou. Jeneralman aple gou. Gou sa a, ou wè l gen kat estabilizatè. ki pèmèt ke stabilizatè sa yo, machin nan, si w mete 2, ou pa mete lòt la, l ap vire kawoutchou a, l ap bay, ou oblije mete tou le 4. Se li k pran transpòtasyon atè pou voye ale, tire anlè. Ok. Nou di materyèl sa a se gou, e ki sa l fè? Li pèmèt ou soulve e mentni an sispansyon Lè materyo, donk ann di chaj ki lou yo, se travay sa. Kote yon lodè pa ka ale vit, se travay sa.
Se gou, si yo rele materyèl sa a gou. Lage imaj pou nou rapidman. E nou genyen yon materyèl la. Sa se materyèl ki fè transpòtasyon tou e nivle tou jan w wè l la. Ok.
E nou di se gou a. Nou gen yon materyèl sa dekapèz. Son dekapèz li ye. Se yon dekapez, ou gen dwa gen yon bagay atè a la, yon beton, li dekape beton an la, epi menm li menm ankò, l transpòte, li chaje tèt li avè l. Ok, yo ba l yon lòt non, skrapè, oubyen oto skrapè. Dekapez, sa vle di, lontan yo te konn ap rele l tòn a pòl. Ok.
Konprann? Ok. Bon, ba nou imaj yo pou nou avanse, paske m bezwen rive nan manman penba a. E, e, fòk. Zanmi yo gon ide jeneral. Nou pati de jeneral o patikilye. Chè mèt, sensèman, se yon bèl bagay w ap fè, sitou pou pwofàn yo k deyò a. Nou pral avanse. Lè nou pale de pwofàn, lè nou pale de pwofàn, se yon moun k ape di traktè, traktè, traktè, men tout anjen yo se pa vrèman, yo gon non yo. Ok, sa vle di tout materyèl pou li menm se traktè, depi se materyèl de chantye. Men chak materyèl gen non pa yo, gen spesifikasyon yo. Nivelez la m sot wè la, nou mande pou.

Aktyèlman kounye a w pral wè, yo pa prèske pa voye yo avèk volan ankò, yo voye yo san volan. Se yonn nan rezon n ap di mesye teknisyen yo, fò yo pase lakay nou, kay chè mèt, pou yo wè ki jan nou monte yo, pase fò w konn ti nosyon dòdinatè kan menm, jis pou kondi materyèl sa yo. Ko vle l ko pa vle l, m pa bezwen wè anlè a kontan la, yo fè apèl a tout moun k ap viv aktyèlman ou pa k ap viv san w pa gen yon nosyon nan modènite, nan teknoloji enfòmatik. E fò m di w, chè mèt, lè m fin gen gredè sa a, mwen oblije gen yon konpaktè kòm nou pral voye konpaktè a pou m montre l. Lage imaj pou nou. Donk la nou gen yon nasèl elevatris. Se avèk menm limyè m ka a nenpòt wot poto limyè, nenpòt ki distans, nenpòt ki kote, ou wè wap wè operatè a kap opere la li menm li chita nan tèt anlè li pa la non, men se li menm kap opere tèt li k desann li fè tout aktivite yo. Ok donk si w ta bezwen sou sou don bagay ou ta bezwen fè yon travay anlè li pèmèt ou fè nenpòt tan ou bezwen an chita anndan li chita anndan ok materyèl yo yo gen non yo gen non pa kesyon wè sa pase pou di son traktè fò n pa konfonn mo yo egzakteman tout materyèl pa oblije traktè. An nou ale ban nou imaj pou n ka rive a tan, nou gen yon tonbo, yon tonbo se yon gwo kamyon, yon gwo kamyon, kamyon de chantye. E rapidman m kapab di pou tout telespektatè yo k ap tande avèk lòt teknisyen yo tou, gen yon seri de anjen konsa ou konn pa wè yo souvan men nou konn gen yo, pa ekzanp nou te gen T-Trex, nou te gen yon seri de lòt kamyon e kamyon sa yo gen travay, gen kote yo fè transpòtasyon pou yo ale se pa nenpòt ki kamyon. Wi, pake
Materyèl ou gen sou chantye a, li gen dwa pa yon materyèl woutye. Donk, lè travay la fin fèt, ou oblije gen yon kamyon ki pou fè transpò a. Kamyon sa a, yo rele l tonbo. An nou pa jwe avèk mo yo. Pa pale se kamyon sa a non. An di tout kamyon de chantye. Pandan gen yon lòt materyèl ke w rele traktè a, k ap fè l epi l chaje kamyon an. Swa kamyon an pote l ba ou oubyen l pran l, li pote l yon lòt kote. E m ta pote yon ti presizyon pou ou, gen divès kalite kamyon, gen kamyon ki a 7 mèt kib, gen a 22 mèt kib, sa depan de kamyon an. E se yon nan rezon yon teknisyen ki fè anjen lou, ki fè lodè ou byen bakò lodè, li gen yon sistèm pou chaje, jan pou chaje kamyon sa yo. N ap avanse, imaj Ok mèt djo, la mezanmi nou gon yon charyo elevatè. E si w pa ta vle di charyo elevatè tou, w ap di yon fòklif, yon kèlkonk, donk se avèk, oubyen yon istè tou, kòm alòdinè yo toujou di l. Donk se yon materyèl, chè mèt, m kwè ke ou abitye wè l ki fè transpò, sitou nan faktori yo, sitou nan endistriyèl yo, kote ke l pran, transpòte, petèt, e m ta ka di, an nou pran yon izin, yon fabrik de blòk. Ou konn wè yo itilize yo nan fabrik de blòk yo pou te palèt yo al depoze epi retounen al travay avèk yo. Olye pou yo amelyore fòs kote patisipasyon moun, ok, yo fon bagay ki plizoumwen syantifik. E m pral di w rapid, gen materyèl sa yo fòs moun yo prèske pa sèvi avèk kabiran, tankou m ta di w gaz, yo plis sèvi avèk gaz pwopàn. Pwopàn. Ou pral jwenn sa k pi gwo yo tou ki ladwàn k ap fè de transpò

Lè nou di non vibrant, pa egzanp sa li menm li vibre, lè m fin pase gredè a oubyen niveleuse sou pa vle di gredè, lè ou fin pase l, se materyèl sa ki konpakte. Men ou pral wè gen pi gwo woulo, lontan yo te konn voye yo a 2 gwo wou, men kòm kounya la sa se wou an fè an kanmenm, men kounya ou wè yo genyen, yo pran lari pou yo, yo gen 2 gwo kawoutchou, aryè epi yon woulo fè ki pèmèt e yo menm konn gen dlo pou yo ap avèk dlo a yo gen yon rezèvwa dlo ki mouye lè wap pase sistèm asfataj lan ki rele awobe a ou konn wè kamyon bay ki pote bay nwa ye se menm li menm nan ki pase men se pa woulo sa non lòt woulo sa rele bab egrenn se li menm ki pa vibre a. Imaj, N ap avanse e nou genyen. Isi se yon bòbkat.
Ok.
Bòbkat se yon ti materyèl ki ede w nan yon chantye. Fò souvan gen de ti travay w ap fè se li menm. E w apral gade tou, bòbkat la, pafwa si w pa leve kas la pou depoze, ou p ap jwenn elektrisite, ou p ap jwenn kouran. Chak bob kat yo vin avèk yon sistèm sa ou ka antre an bon pon avèl de ti travay wap fè nan chantye sa trè trè trè trè frekan trè trè reprezante pou li. Ok imaj.
Se toujou yon bob kat toujou. Bob kat men sa nou sot wè a te a ou men la sa. Sa li menm a cheniy. E menm travay la. E menm travay la toujou. Isi bò kat sa gen de kote ke w gen yon beton oubyen yon kèlkonk nou pa ka rache l avèk yon lodè, avèk yon bako lodè, nou oblije itilize mato pikè sa. Men mato pikè sa w wè la, li gen spesyalite l. I gen sans pou travay avè l. Gen 45 degre, gen 90 degre, pafwa nèg la pran l a 90 degre e se 45 li mande w se li pou w mete. Sòf ke mato pikè a l ap pete. Men eskize m tou pou m di w chè mèt, ladan l, mato pikè sa a se a chak 5 minit pou w grese l pase li gen yon gaz pwopàn ki sou tèt li, se a lèt de li lè w peze l epi l fè eksplozyon epi l pete sou w. Avanse imaj, Donk la n ap swiv emisyon Chè Mèt Akademi de Konduit. Nou gen yon imaj la a. Isi se yon bako lodè. Ok. Isi se yon bako lodè, chè mèt, sensèman, gen plizyè tip de bako lodè. Nou bwa laji, sèlman nou wè sa son bako. Yon bako lodè. E imaj yo n ap prezante la a, men nou wè yon gwo pikè ladan l, li gen nan pale de mato a. Mato pikè sa chè mèt, sensèman, ou gen dwa demoute l, ou mete yon bokit ladann. Oubyen nou rele bokit oubyen m di gwo gode. Wè nou tache gode a se bokit sa w wè m netwaye a gen plizyè tip. Sa vle di ou itilize chak akseswa yo selon bezwen w. Vwala.
Donk li menm li gen itilite li men se lè w bezwen l. E ankò tou sa se de sa w wè ki chita ki rele stabilizatè. Nap tounen, nap tounen, ba nou ti imaj, nap avanse, e nou gen bako a devan, m pap kouri dèyè w non, e paske m konnen nou gen bako a kòm eleman prensipal. La nou gen yon lodè. Isi nou gen yon lodè.
Lodè a, ou wè ki sa l fè la? Kapasite l, pafwa ou rankontre yon lodè ki 920, Ou rankontre lodè de 350 ou 930, 666, sa depan de kapasite lodè a. Se yonn nan rezon, nan peyi Dayiti, n ap di sa sensèman, sitou pou teknisyen yo ki ap travay pou izin yo oubyen pou patwon yo, nou menm n ap mande jounen jodi a rapid. Yon travay, yon lodè ap fè, li pa ka fè travay menm jan avèk yon bakolodè. Se l'une des raisons ou konn wè. Operatè, nou fè yo wè materyèl la, epi m pral chita. Nou pral chita devan. An nou avanse, son ide, men sèlman yo wè pèl sa a, fò yo wè l. Ok, isi son pèl mekanik. Ok. Ou ta vle m pale w de pèl mekanik la toujou? Nou di son pèl mekanik, an n di travay li, yon fonksyon. Espesyalite.
Pèl mekanik sa li travay an pòs fiks. Lè nou pale de pòs fiks, kote l chita se la l fè asanblaj li, li fè tout afè l. Se sèlman pran l al depoze l. Sèlman pran l. Men gen de tip de pèl mekanik, gen ki a cheniy epi gen ki a pne. Dizon kawoutchou. Ok, ki woulan.
Ki woulan.
Sa k woulan, bon, alafwa non sèlman se yon veyikil de santye ou kapab fè deplasman avè l si w pa pral lwen. Vwala. Sa ki woulan an, li gen kat stabilizatè ladan l. Paske li oblije sake apne a, li oblije gen 4 pye pou pèmèt lè map travay, lè materyèl ap travay poul pa absèt, poul pa bouje.
Ok, imaj, bagay yo anpil men nou gen. Vwala, vwala, vwala, vwala, vwala.
Isi se volan, e wap gade konfò e machin nan. Paske yon operatè, kitem di ou rapid, Si nou ou vle nou kontinye pou nou pale de sa, pase teknisyen yo ka kap tande kap viv lan, fò yo gade bagay lan. Wi fò yo gade l, se yon premyè entansyon wi la, yon premyè entansyon. E rapidman m ta vle ba w yon ti bagay tou piti. Ok. E nan lontan lè yo te fè bako lodè an 1950. N ap fè yon kanpe.
Bon, wè m tou n ap fè yon kanpe. Imaj. Ba nou yon ti imaj. N ap tann lè n rive sou Bako a. La a se toujou yon poste de konduit. Poste de konduit. N ap fè moun yo wè. Ou genyen tablo de bò yo. Men la a, ou pa ka pa bèl la sou Batega. A, sa se vreman bèl. Tablo de bò. Yon operatè, yon teknisyen an jen lou, li sipoze alèz. Se la l fè jounen l. Konfòtab. Se pou, fò, e menm jan ou gen yon mezon konfòtab. Sa se yon wayom ki la.
Wè, wala, wala, wala, wala.
Ok.
E nou mande imaj. Ok.
La n kòmanse avanse. Toujou menm jan. Ok, la nou genyen yon trakto pèl. Trakto pèl.
E lè w gade yon bako lodè ki genyen pèl avan e pèl aryè e avèk tout stabilizatè li. E gen nan yo tou ki gen èkondisyone ki pèmèt ou renn travay nòmalman. Konprann? Pou moun ki pa alèji avèk lè frè a, gen de moun menm lè l te gen klimatizè, se fèmen l ouvè pòt li. Mwen menm chè mèt, sensèman, gen de kote w ap travay, talè nou pral montre w, nou pral pale de sans operatè a dwe travay, paske w dwe travay o sans du vent, kote tèl bagay. La, sa n bezwen fè zanmi yo konnen, nan bako lodè sa a, Non sèlman nou gen espas devan an ki se lodè, nou gen espas retwo a ki se bako. Se sa k fè m ta renmen, ki se pèl mekanik. M ta renmen pou zanmi an kanpe imaj la, a se moman la nou klè imaj yo plis enpòtan ke nou.
Bay imaj la. Devan bako a, li ba w aktivite yon moun te ka fè avèk sa n sot wè a ki se lodè a, se sa k fè m te di avanse a. E dèyè a, li ba w mouvman w te kab fè Avèk yon pèl mekanik, an di ekskavatris. Ok.
La, lè w gen yon materyèl konsa, m wè li gen yon pòte, pou m pa di, pou m pa ekzajere di trip, m wè omwen l 2. M gen 2 materyèl ke m konnen. Ok. Kisa w ka di, kounye a, tout sa w te gen ou t ap e lanse a lega de bako a, nou gen yon bako anfas nou. Ok. E byensi, apre bako a, se pratik. Men m ta renmen pou moun yo, lè nou di sa se mouvman devan, mouvman dèyè, pou moun nan, plizoumwen, pake ou ta pale de stabilizatè, ou ta pale de gobè, tout sa w ta pale yo, yo la a. Ok, yo la a. An nou tande w, an n ale.
Kite m di w yon bagay rapid.
Isi, yon bako se diferan avèk yon lodè. Nou di yon bako e lodè. Lodè a li apa, Pa rapò pou idantifye Yon pwofàn ki pa konn sa n ap di a, eseye tande l, l ap konprann tou, l ap tou pran w pou l tou, ou gwo poul chèmèt. Men sa n ap fè se lekòl n ap fè, dèfwa n fè lekòl. Ou tou fòme la tou wi. Nan pwoblèm la. Men ou konnen pa nan egoyis. Non, mwen pa nan egoyis. Sèlman, se pou oditè oubyen telespektatè k ap tande la. Si m te nan egoyis, m pa t ap pran w vin la pou w lage konesans sa yo ba yo. Non, non, non, sa a bò lakay pa w. Ou pa gen egoyis. Paske w anvi peyi a travay. Epi lè moun yo ap fè fòmasyon tou, Pou yo swiv lè gran, tande dyo, epi sa dyo di yo mete an aplikasyon, pou ka gon elèv ki sove. Ok. Men chè mèt kite m pouse w yon bagay avan m pale de materyèl la. Ki sa k pouse w, ki sa k pouse w pale de materyèl? Èske se peyi a w renmen konsa, oubyen w ta renmen tout moun vin gon bagay nan men l? Paske, 1, m vin santi edikasyon pa adapte. Lè l pa adapte, gen anpil moun ki konnen se ba yon moun yon kòb konsa, epi. 1 moun nan ka manje lajan an, lajan a risk, 2 la fòmasyon l ba ou a l pa adapte, paske moun pa, moun aprann, aprann nan men moun ki aprann, nan men moun ki aprann, dayè lè yon moun panse ke ou pral aprann nan men yon moun konsa, konsa, konsa, l ap ba ou fòmasyon konsa, konsa, konsa, donk nou vini pou nou sansibilize moun yo sou kesyon respè vi moun, si moun nan pa tande. Ki sa l pral bay kòm rezilta? Bako a, nou ap suiv la a, e, bon, rapidman moun yo fè yon koudèy. Èske m pa ta dwe avanse ak imaj yo oubyen w gen yon bagay w ap di sou yo ankò? Si w vle, m ap gen yon bagay de lodè pou m te diferansye
ant lodè e bako lodè. Spesyalite lodè a li menm, mwen fè nivèlman, m ka fè epandaj, mwen ka fè tout bagay. E lodè a, bako lodè a m kapab fouye avè l pa dèyè. Pase mwen pral di w. Pati retwo a. Wè, pati retwo a. M pral di w, yon teknisyen ki monte yon bako lodè, ki travay sou yon bako lodè, se diferan avèk yon lòt k ap opere yon lodè. Imajine w ke si m travay avèk ni pèl devan ni pèl aryè m kapab al opere yon Yon pèl mekanik Yon pèl mekanik Ok an nou avanse e bon nou antre danble la nan kesyon pratik la a la va jwe la a la m kòmanse wè pedal la e la nou wè n genyen 3 pedal nou wè gen yon pedal ki pou kont li ki adwat gen lòt 2 pedal ki agoch agoch la pedal la te kapab 2 pou kont li, menm jan tou ou wè yo soude ansanm. Epi dal 2 vwayajè, epi youn pou travay. Trè byen, trè byen bon. M di sa, a wè, m wè, m wè w jèn nan konesans ou. A non chè mèt, se tout vi nou. A wi, se tout vi nou. Sa di 2 pedal sa yo kloure ansanm nan, se 2 pedal de frenaj. De frenaj. Tou 2 bò fren. Men pedal ki a dwat la se akseleratè. M kapab di ou gen youn, gen youn pandan m nan chantye, m ap travay avèk li, m gen dwa debreye l. Li pèmèt li fè m pivote kò m pi byen, men lè m sou wout la nan highway m ap kondwi long ale, m oblije tache tou lè 2. Epi lòt isit se e kabire se gaz pou m kapab bay ale. E gen de gen de e e e e bakòl ou dèyè nou te sot ap pale talè a, levye a li pa menm jan avèk yon vwati.
Ok. Li a menm jan avèk ouvatchou? Non, diferans total.
Diferans total. Nou di la, nou genyen pou moun yo konprann e an di se 2 pedal ki ansanm. Rezime a, 2 pedal yo konn ekate totalman. Lè yo ekate, si m sou wout, m ap sèvi. avèk yon grenn pye, ok, yon grenn pye, m ap bay gaz lè m bezwen veyikil la vanse, m frennen, ann di veyikil sa a, li se yon veyikil semi otomatik. Egzakteman.
E, donk, la nou pa p jwe, e lè m bezwen fren, m fè fren. Men lè m sou santye, m ap bezwen fren. M oblije travay avèk de pye. Gen de kote fò m bay gaz pou m ede idwolik la, sistèm nan, veren an, pou m ede l. Donk pandan m ap ede l, m pa vle l avanse, m frennen pandan m ap ba l gaz. Oubyen m nitralize sistèm nan. Nan ka sa, lè m itilize de pye a lè m sou santye, yon pye sou fren an. Donk si levye m ta sou vitès, yon pye ap bay gaz. Men jan w wè operatè a di l la, Pedal yo, yo konn ansanm, men raplo lè yo ansanm, tou 2 se toujou fren yo ye, pa panse ke youn se anbreyaj. Men genlè ou pi fò pasem Chebet. Pa konprann, ou pi genlè ou pi fò pasem, pase jan wap pedale la a, se mwen se ou. Banm imaj papa, banm imaj, banm imaj. Ebyen nou, ah. Odjo, nou rive nan yon tèren konplèks la, nou sòm de retou, on nèt an Ayiti, ou konnen dèfwa bagay yo konn gen ti pyès ki fèt ladan yo, konn gen ti aranjman, machin nan blan te voye li avèk yon kle de kontak, kle de kontak la ka anpàn, epi ou wè nèg la fè yon manèv, nou stat li sou yon bouton ou byen yon fil ou kole. Ou voye ti bouton an devan, avan, ou ale sou nèt, ou ale lan ba, e bak. Fòk nou adapte n avèk yon sistèm konsa. Nan materyèl sa a, sa n ap gade imaj sa a, nou genyen yon manèt ki bò volan an, donk ann di shift, wi, agoch, trè byen, lagoch, ou aksyone li avèk men goch ou, manèt sa a se li menm ki bò mouvman avan, bon, m ap pito pale, bak. Men ou fò kanmenm chè mèt, ou ka pale, se prèske menm bagay, men pa jan m wè w la mwen pa konprann, bon, bon mwen ki ta konn bak w lodè a depase m wi mwen menm. Non, pa gon nèg lan peyi sa k ta oze l pou l ta di m konn ba kolonè ke maestro ke maestro Djo. Ya, m gen, m oblije devan responsabilite m anfas nasyon an gen yon ide nan chak bagay. Men pedantri m nan ta twò pouse pou m ta di ke m konn ba ko pase w byen menm jan avè w. Ok, e manèt la nou pale de li talè a, ou gen dwa ouvri manèt la avan Se avan, map pase pa pa bak, m neutralize machin nan m voye l sou neut. Ok neut la se o milye, pwen mò. Wè, neut la se o milye, gen moun gen lè w wè yon teknisyen ap pran yon materyèl, li vwoup, li pa bon pou materyèl la. Fò w pase pa neut, pa neut, epi w rale bak ou. Paske genyen lè ou motris, ki resevwa mesaj de transmisyon an, an di lè lap fè avan, se konsa chaf la vire, ap de transmisyon an. Men kounya si w ap chanje le diferans, fòk ou mete l sou neut, ou mande yon poz. Yon poz. Epi kounya lè w rantre back la, li vin chanje de pozisyon. E nou nou pral Lion ankò, d'attaque. nou pral ankò pou menm pou le e levye a, levye de vitès lan. Wi, nou Li di chita menm atè. ok, non nou pral, ou pral gen, m gen tout imaj la, ou pral genyen l devan w. E nou di menm ti bouton sa a ki lan tèt la, e sa n sot di bagay lokal yo, manèt ki ban m avan bak la, li kab twouve lan defayans, materyèl la pa oblije elimine pou grenn pyès la, epi yo aranje yo, yo mete yon lòt bouton k ap fè relè a
fonksyone pandan moun nan li menm.
Li konnen son materyèl li genyen, yon bagay, yon fòmasyon konvansyonèl, li panse a ranplase l to ou ta. Se sa, se sa. Lè m pouse bouton an devan l ban menm mouvman an, lè m bezwen voye l sou bak, m pase pa neut, epi m pouse bouton an. M fè rekil. Ok, m mache aryè. Ba nou imaj pou nou avanse. E la, bon, m pa konn si w la. Mwen la chèmèt, mwen la.
Mwen la e le gen leve de kòmand lan ki a kote w la a, n ap gade. Nou gen leve ki fè tout rapò yo. E tout rapò yo.
E genyen ou wè la li idantifye, li di w ke si m pouse 1 la a se 1, 2, 3, 4, ou wè se pa menm bagay avèk on leve de machin, vwati, men se diferan men kèlke swa moun nan depi ou byen aprann ou vin. Wi. E pi lè w pral fè rapò de vitès yo, paske sa k fè m te di semi otomatik, li pa gen pedal danbreyaj, li pa gen pedal danbreyaj, Donk, men, la, si w ta fè yon koudèy bò levye, ou wè nan tèt levye a yo rele sa, on appelle ça pomo du levier, ou wè 1, 2, 3, 4. La a, tout moun ki konn kondwi machin kapab wè sa. Si w ta fè yon koudèy, w ap wè yon ti bouton tou wouj. E, agoch menm levye sa a, ou peze l avèk pous ou. Lè ou peze l pous la, donk li vin pèmèt. Menm klòtch ou te konn fè avèk pye w pou machin nan, menm klòtch ou te konn fè avèk men w pou motosiklèt la, lè w fè, lè w prese bouton sa a, ok, ou rantre bouton an, ann di li separe, li fè yon koup motè, li dezakouple, li pèmèt kounye a w fè rapò de vitès yo. Donk, pou fè chanjman de vitès yo, nòmalman, pou l pase san pa gen pyès ki atake nan nivo transmisyon an, Ebyen, nan bwat de vitès la, patikilyèman ki se yon eleman de la transmisyon, nou di w ap prese l, ou te di m yon lòt fason gen de materyèl. Gen de materyèl, pa egzanp lontan, bako lodè yo te gen klòtch a pye. Men, de jou an jou y ap modènize yo, y ap vin sofistiske materyèl yo, yo vin yon lòt jan. E se yonn nan rezon ou te konn wè w ap pase vitès ou, ou gen yon ti bouton ki nan tèt atè a ki nan planche a, nan levye a menm wi, Pap lè w peze tèt lan epi li rantre. Nou la. Sa vle di bouton sa yo se yo menm ki se an n di pedal danbreyaj, li fasilite antrènman pasaj vitès. Pasaj vitès sa. Ok. Sa a nou klè, menm imaj la ou mèt ba nou l toujou? Paske m te wè te gen yon lòt levye, levye k ap fè mouvman an la. Menm wè gen yon lòt levye la. Levye sou lèy dwat? Wi.
Men levye a la. Kite m di w.
Gen nan materyèl yo ki genyen 2 levye. Nan 2 levye yo, youn fè on monte, on desann. Donk la nou fin, nou vin pale de levye ki, tankou nou te gon levye ki fè pozisyon avan bak, nou sot monte l bò moun lan, nou fini avè l, trè byen. Nou gon lòt levye ki fè rapò de vitès yo, pandan m sou wout, pandan m sou. Rapò de vitès se, ekzakteman, ekzakteman se li menm. Donk tou depan. Nou pale de klotch an.
Ok, donk tou depan de akselerasyon gaz ou bal la, lap mande pou fè chanjman de vitès, paske chak vitès gen gaz pa yo. Donk ou paka kite materyèl la la ap soufri an premyè vitès, twòp konpresyon pou motè a. Ok, nou di nou fini avèk sa yo. Wi, nou fini avèk sa yo.
Donk nou nan lòt levye a. Lòt levye. Levye adwat ou wè la se yon levye de kòmand de travay. Pa egzanp, yo konn voye materyèl yo a 2 faz. Mwen gen yonn ki fèk chak genyen 2 mouvman. M monte, m desann, mwen fè sa m jete. Mentan n ap pale de pèl la la a. Non, wi, kanna m ap travay a pèl la devan an. Mwen fè sa m jete, e m fè sa m ranmase. Ebyen se menm jan ou pral gade sa gen yon sèl manèt ki fè tout an. Kounye a li ba w 4 mouvman.
Ba w 4 mouvman. Sa vle di materyèl la ou ta ou genyen devan ou gen 4 mouvman. Wi. Ou gen yon mouvman ki se monte pèl la, ou gen yon lòt mouvman ki se desann pèl la, ou konn gen yon manèt ki ba w de mouvman sa a. Ou gen yon lòt mouvman ki ba w, kòman m te ka di, ou kave, ou sou kave. Ou ranmase, ou jete. Ou konn gen yon lòt manèt ki ba ou l.
Ebyen, Materyèl nap gade la, li gon sèl manèt ki ba w 4 mouvman. Sa vle di m bezwen monte pèl, menm manèt la m rale l vin sou mwen, m bezwen desann pèl, m pouse l, m bezwen ramase, m rale l vin sou mwen, yo rele sa kave, tèm pwofesyonèl la, m bezwen jete sa m te ramase a tou. Li voye li peye. Sensè, ou gen de bay pou li a. Gen de tout moun gen nan peyi Dayiti la deja. Non, mando sa dja si l bon. Sensèman. A ben, si l bon.
Sensèman.
E ben, nou gen la pou lòt imaj. E ba nou imaj pou nou avanse. E, ok. Se petèt menm imaj. Men la li plis vize. Ou se toujou. Sa e ti bouton klòtch la.
Ti bouton klòtch la. Mwen ta pale de li a.
Ou peze li. Pandan m sou wout, li pèmèt m fè rapò de vitès. Ok. E pi chèmèt, andan materyèl sa yo. Andan materyèl sa yo, toujou, toujou gon pwoblèm. Ki pwoblèm ki genyen? Se lè nou bagay gen yon foto ki pa yon kle ou yon kadna. Fò w aprann detèmine kle a, li gon foto kadna ladann. Blan yo voye l ak tout sekirite l. Lè w rive nan degou, ou dezakouple. Ou pral fè tèl bagay, kadna di w, Ouvè m, peze bouton an. Fò teknisyen yo, piske wap fòme teknisyen yo kounya la, yo pral vin nan lekòl la, m konnen yap vini kanmenm pase fò yo vin aprann. Yo tande djo la.
Menm yo pa chèf la yo oblije vin kout djo. E pa sèl elèv yo tou non. E an nou di elèv la li vin aprann, li gen volonte pou l aprann, men fòk mèt la ka ansenye. Nou mande pou moun ki te swa apèn kite yon lekòl ki te ba l yon minimòm epi l rantre nan yon lòt lekòl l al ansenye, nou di fòk gen respè pou vi moun. La a, n ap fè fòmasyon pou monitè tou. N ap fè fòmasyon pou teknisyen, pou ansenyan tou. Ebyen, e, an ap pwopoz. E, wala. An pran souf. Si w vle, n ap pwopoz. Ebyen, avan poz la, m ta di yon bagay, kite m di. Avan poz la, e, rapidman sa m ta pral di se sou lòt operatè yo. pou yo rapidman paske m sonje nou te gen yon gwoup moun ki te ansanm avèk nou ki operatè deja nou te fòme yo. Wi, sa pou fè bon, nou ka di se se pou DINEPA a nou te fè pou DINEPA. Yo te sezi yo di yo pa t janm konn si te gen yon fòmasyon konsa. Epi se de moun ki gen dèzane deksperyans, moun m estime an tèm daj m di genlèpòt dis kenzan k ap opere epi lè yo vini yo temwanye yo di m te lannwa. Donk se pa anven an di DINEPA se pa donk m salye li. M salye tout m salye Sina m salye tout kote kap ba nou fè fòmasyon ministè sante piblik nou salye tout kote sa yo e nou mande pou tout lòt moun tou ki gon materyèl ke w achte pou yon pil lajan fòk ou pa eseye lage l ou ka toujou bay moun nan travay m pa mande fòk moun nan gon nonm dane deksperyans pou l travay men toujou fè fòmasyon de resiklaj. Mèt Djo m pral mande w yon bagay m pa konn si l pral deranje w aprè poze n ap tounen sou sa kote n pral ofri yon sèvis piblik pou la nasyon nou pap bezwen kòb pou sa nan tout ministè yo pou n al bay 2 jou de fòmasyon paske m pa renmen jan y ap woule a vi moun pa respekte sinyalizasyon fèt pou izaje aplike izaje yo dwe fòme dabò Mèt Djo tann n ap tounen mèsi

E pou jan de gè lan kay la, la moun ta oze l tante al branche yon lòt stasyon, ann di yon lòt chèn, e ou tande youn ap di la, atansyon, hein, gen de moun la k ap prepare yo pou y al bay fè sètifika pou yo, yo se operatè. Sa nè pa sifizan. Ok, sa nap bay la, li pa sifizan pou ta di ke w se operatè. Ban m yon ti imaj, ou tap di yon bagay la ki enpòtan wi. Ou konnen sa w di yo pi enpòtan ke mwen. Mèsi, nou te fin pale de sa la kounya, e m panse ke. Ok, bon, nou gen imaj mezanmi, imaj sa a yo ba nou an, sa se yon grenn levye ki ba nou 4 mouvman. 4 mouvman. Li gen yon ti bouton wouj bò kote l, ki a dwat li, se sa? Exactement. Bouton sa se pandan M fin pran materyo a, m pral jete òdi a. Pandan m pral jete l, lè m rive m oblije peze ti bouton an pou m netralize l. Paske si m pa netralize l pandan m ap jete a, materyèl la ap gen tandans avanse. Ok, m t ap avanse. Lè m rive kounye a m pral soukave. Sa vle di m ap jete sa m te pote a. Ebyen kounye a m oblije netralize l. M pa bezwen al nan levye a. Pa egzanp, klike nan sou avan ki te ban m mouvman. Lè m al tante voye l sou net, olye de net la gendwa se bak li banm. Ok? Donk nan ka sa a m sèlman prese ti bouton wouj sa a, li netralize sistèm nan. Nou la? Se sa cheri. Ok, a Djo.
Ou anfòm, ou anfòm. Sa fè m plezi. Sa fè m plezi. M ap fè w minimòm.
On minimòm, on minimòm. Ebyen, e la se fren a men an. Ok. Tout materyèl oblije gen yon fren de sekou. Wi.
Ki rele fren brek. Wi, yo rele l brek jeneralman. Li kranke 2 kawotchou aryè yo an ka de defayans sistèm de frenaj la oubyen swivan kote m ta ye a, swa m ap fè yon arè oubyen an n di yon stasyonman, m pa p menm di arè, yon stasyonman, se travay fren de sekou la. Imaj, pou nou avanse gen de kote m bezwen rive. Bon, mezanmi, E la a, nou lan pati retwo a. Wè, sa a se retwo a. Retwo a. M ap kite w elabore oubyen w ap kite m avanse? M pa gen pwoblèm. Ou mèt avanse paske ou operatè tou. Si w vle, nou ka travay ansanm. Ou mèt kontinye. Gade, Djo di m operatè. Djo, e, nou di nou, la nou wè n gen kat manèt. Wè. Nou gen kat manèt, nou dèyè a. Ok. An n di sa se mouvman pèl mekanik lan. Egzakteman. Nan kat manèt la, m gen lòt de. Ti piti ou wè ki agoch la, se yo menm ki manevre stabilizatè a. Exactement, se sa, se sa, se sa.
Ok, nan stabilizatè a m kwè gen youn agoch, gen youn ki adwèt. Donk lè m peze plas. Si w vle desann, si w vle desann tou lè 2 a la fwa ou fèl. Si w pa vle desann tou lè 2 tou, ou desann youn pa youn. Sa m bezwen m itilize.
Pou goch la se goch la, pou dwat la se dwat la. Ou fè manèv avèk 2 manèt sa. Ok. La nou genyen, m fin pran 2 sa, nou gen lòt 2 manèt sa. Donk se li menm k ap pèmèt m fè tout lòt travay ke m te ka fè avèk pèl mekanik lan. An nou ale pou sa.
2 manèt sa, e 2 manèt sa ou wè chè mèt, se youn ou genyen youn. Avèk li ou swing, ou vire goch, avèk menm sa ou te vire goch la, ou tounen li vire dwat, e avèk li menm ankò ou tire bokit lan. E bokit silendè a, epi ou desann li, ou avèk li menm ankò, ou rale l. Lòt la ankò, ou tire ankò, ou fèmen bokit lan, epi ou avèk li menm ankò, ou leve pèlen, ou chaje kamyon an. Nou wè devan an, e kap bay aktivite, e lodè a, epi dèyè a kap bay aktivite pèl mekanik lan. Menm mouvman an. Li pa gen anyen men lap jete materyo yo e men lap avanse swiv la wè wè se avèk sa ou fè nivèlman an ou ka fè nenpòt ki sa ou vle avèl e lèw gade wap antre pèl la men manèt ou tap pale a la men manèt la menl kenbe manèt la menl kenbe manèt la lap wè lap kave lap kave pandan lap ranmase donk li vin santi espas la gen dwa di li paka avanse li soulve li pèmèt kawoutchou dèyè pa patine pa patine ok pou l ap chèche aderans, e pandan l ap, l ap, lè l ap, lè l ap kave, l ap kave, l ap kave, l ap pèmèt pèl la fè yon ti leve. Ok. Donk, e, ok, la a, li rale bak li. Tout moun ap gade, pa gen anyen dekstraòdinè, materyèl yo se gwo kò yo genyen, yo pa anyen. Donk, oye, bon, la a nou gen yon lòt mouvman. Sa se, m pa konn si w wè moun, m pa konn si w wè byen moun ki sou materyèl sa yo la. Sa se elèv nou yo. Ah bon. Sa se elèv nou yo chèmen. Sa se yon grenn jou. Wi. Sa se elèv nou yo. Premye jou a li fè devan an, li fè lodè a, epi dezyèm jou a li fè pèl mekanik. Egzakteman. Son grenn jou elèv la ap fè la. Sa se elèv nou yo kap frape la. Paske se kote ou tap pale a la ou wè stabilizatè yo. Wi. Li pran tou lè de. Wi. E anfen Ou wè etidyan avèk manèt li nan men l la. E si w pa mete estabilizatè a, ki sa k pral pase w? Ou ni pèl e devan an ou vire a, fò w tache yo. Ni toulède pou pèmèt machin nan pa vire. Rete estab pou l kranke atè a. Pou l kranke atè a.
Sinon, l ap bouje, l ap ban w mouvman nefas. Men, ke w vle l ke w pa vle l, donk yo wè se yon mouvman apranti, men kanmenm, travay la ap fèt. An di, premye jou etidyan nan chèmèt. Se bagay ekstraòdinè. E m regrèt. Nou menm nou pa pèdi tan avè yo. Wi. Pase son ti moman depi nèg la entelijan vle bagay. Nou pa gen enterè nan tan. Gen de kote k fè w pèdi tan pou l ka fè milyon nan men w. Wala. Materyèl yo kòman nou fè nou fè yon tewori ki lye a la pratik. Wala. Nou fè yon tewori kolektif. Wala. Tout imaj sa yo.
Wala. Se etidyan nan nou. Donk sa a mande pou administrasyon piblik yo.

Televizyon devan responsabilite l, li chaje, li sak fè lan nan apwòch entwodiksyon demwazèl la m di televizyon an pase pa nou, m kontan ok l valorize n e mwen menm m respekte moun ki pi fò pase m, m pase pa mesye Kazimi e ki pou bon e la. Apa, wi, donk n ap gade Chèmèt k ap jwe, k ap demele l kanmenm. Chèmèt ap demele l, m antre nan foul la tou. Pou n montre w se pa anyen dekstraòdinè, materyèl la, li chaje fè sou li, men lòm sè le wa de la kreyasyon, ki a di sa, lòm Garvani, donk lòm sèt en tou. Ok? Donk nou kab fè, e nou oblije fè. Nou di tout moun e avanse vin pran yon minimum de fòmasyon se sèl fason ou ka chanje lavi w aksepte Kris kòm sovè w 1 answit gon mwayen nan men w paske oh apa gen operatè au feminen isi donk ou konnen si l pa monte l nou pap viv lontan l oblije pran yon lòsyè donk li ba nou mouvman back la mouvman e m pa ka fè fasil. Epi fanm ap fè l. Non non non nou fòme pou sa tou. E pou sa.
Men nou di l klè. Wi. Tout manèt ou wè pèl sa k lan men w lan. Se sèl levye sa. Bon anpwa nou pa pale de sa. Jan l te monte la l desann li konsa. Desann li. Yon operatrice ou dwe monte yon machin fas. Ou wè ki jan m pral monte la regade pwofesè a. E fòmatè a. Mèt djo. Pandan y ap gade w la nou fon ti pale. Mèt djo nou fon ti pale. Materyèl sa yo eske ou ka gen yo konsa lè ya rive? Palem de sèvis materyèl yo, antretyen materyèl yo wi. Kitem diw yo materyèl sa yo si ou pa fè sèvis la tande sak pral pase w materyèl la pral kraze. Nou genyen pa egzanp fò yon teknisyen ka detèmine ki jan de lwil ki bon pou materyèl la. Pa egzanp sim gade m pran lwil 10 lèm gen lwil 10 lan. Ann rete sou sèvis yo.
Chak kilè kòman. Chak kilè ok mèsi se vre. Ou dwe peryòd a 250 è. 250 è, 500 zè. 250 è pou premye sèvis, 500 zè dezyèm sèvis, 750 è twazyèm sèvis, 1000 è, 1000 è, 1000 è m fè katriyèm sèvis mwen. Katriyèm sèvis. Men jeneralman, moun nan, w ap pale m de sèvis, m klè la. Men fè sèvis la se youn, byen fè sèvis la se de. Ou la? E m te raple m se Michel de Montaigne, e klasik franse, misye te di m kwè se peryòd sèzyèm syèk la renesans, misye te di, e savwa mal è pir k'inyore. Ke m fè sèvis la a mal pito m pat fè l menm. Pa egzanp, on machin konn mande sèvis, epi jeneralman ou konn wè nèg yo lan lari a, e pou l kapab, e kòman m te ka di, elimine tout lwil ki te anndan l li te estime ki te enpi yo, li flòch motè a avèk gaz! Se pa bon. M pral poze yon kesyon la.
Li flòch li avèk gaz, bon pito li te kite l woule ak lwil sa a. Li flòch li avèk gaz poutan gen lòt materyèl li te kab mete l. Gen oil treatment, n ap tounen sou sa. Men la, ou sot pale m de sèvis yo, men jeneralman yo pale de lwil 30, lwil 10, lwil 40, lwil 90. Pale m de sèvis sa yo. Li bon a sa w vini an. Paske lè w pale m de sèvis, moun yo sèlman kwè nan kesyon motè, mete lwil motè. Se kon si m te kab di w transmisyon machin nan, li pa bezwen librifye. Ban m yon ti bagay pou n tèmine. Ok, rapidman, si w ap fè sèvis an don materyèl, lwil E10 lan se pou, kòman dirèj, pou pèmèt. Pèl mwen an leve. Ok. Li gon rezèvwa.
Wè, li gon rezèvwa. Ok. E se avèk li menm ki fè tout woz yo vin anrichi ke pèl yo aksyone. Si w gen malè, ou ta pran lwil 30, wal mete nan lwil 10, sa k pral pase? Heheheh!
Li pa konpatib? Li pa. Ebyen, Mèt Djo, m oblije kanpe w, paske m pap fè dezòd. E lapo yon chaje. Si m pral kanpe, donk tout kesyon enpòtan. Ah, mon chè. E fòk yo ta tande repons yo. Wi. Nou di mèsi a tout zanmi nou salye ankò kourajezman e reji a. kouraj direksyon an m salye donk notre dam donk ann di notre chèf e nou salye tout teknisyen sitou mesye ki ap jere kesyon kamera isi yo a l'instar de nou ils sont des cameraman bon m pa konnen si m te mal aprann men se sa m ye tou m ankouraje tout moun aprann